2 bandi arive jwenn lanmò yo padansetan yo tap opere nan vil Okay. Lapolis arive met dòmi nan ze yo, se pase ke yo te rive fè echanj katouch ansanm avèk lapolis, se youn nan rezon ki fè lapolis te arive met dòmi nan ze yo. Nou gen Mèt Ronald Richemond ki se komisè gouvèneman Okay la, li menm ki pral esplike kòman sa te ye. E nou gen endividi sa yo, yo menm yo pat spesyalman moun Okay, youn se moun Grandans, youn se you moun Pòroprens. Mèt Ronald Richemond te tou lanse yon mesaj ba tout moun ki tap sikile, kap sikile ansanm avèk zam ilegal, swa ke nou depoze zam oubyen nou ale fè tout tan nou nan Penitansye Nasyonal oubyen nou fè vwal pou peyi san chapo. Alò nou pral envite ou tande Mèt Ronald Richemond. Mwen la e oditè oditrice radyo tele kalalou yo kap swiv nou an dirèk nan moman an fòk nou di nou nan kwa 4 chemen e jan ke nou sòti selon komisè gouvènman okala mèt Ronald Richemond e li fè konnen ke nou li fè konnen genyen 2 bandi ki tonbe e nan nan echanj tir avèk lapolis ki tap opere Selon komisè a, bandi sa yo ki te vin opere nan vil Okay, ebyen pou kounya la yo pa ko ka idantifye si se moun Okay ke yo menm yo ye, men se ki bon selon komisè gouvènman. Mèt Ronald Richemond ou sou radyo tele kalalou ou an dirèk di nou non sa nap gade la se kisal ye. Bon, e brakè, moun ki soti Grandans avèk Pòtoprens yo vin fè brakaj Okay. M te di nou yon fwa li ye, bò isi a nou pa arete nèg ak zam. Depi nèg ak zam se tonbo tonbo. Kèlkeswa kote ou soti, vin brake moun nan vil Okay, donk ou pa gen chwa se tonbo ak tonbo. CG ou te sou plas? Non m pa t sou plas, se BI a ki te fè fas avè yo, epi yo fè echanj de siy avè BI a epi yo tonbe. Ki enfòmasyon ou jwenn de mesye sa yo? Ki bò yo ta prale? Bon nèg yo te fin brake moun nou kay donk chak gen yon zam nan men yo, yon 9 milimèt nan men yo, nou wè la yon lòt 9 milimèt lap chache, lap chache la paske li te nan men li. Donk nou menm fòk nou di okay se yon vil pezib nou pa konn gen bagay sa yo ladan e nou pap aksepte l gen okenn nèg kap sòti lòt kote pou l fè dezòd depi w ak zam nan men w nou pa gen pou n arete w ou tonbe w ap tonbe paske lè w ak zam se detwi m detwi lavi e nou menm nou la pou n pwoteje lavi. Kote ou gen zam nan menw donk wap fè echanj avèk lapolis se ou kap tonbe bandi. Pandan jou sa yo komisè e nou wè gen kèk gen de brakaj kap fèt nan vil la e ki mesaj wap lanse bay tout moun ki ta gen tandans ou byen de bandi ki ta gen tandans vin fè jan de aksyon sa yo nan vil la. Yo mèt rete kote yo ye a pase depi yo vin okay yap rete yo ap rete depi ou pase nan kwa a la ou oblije rete nan kwa a. Men moun sa yo ki tonbe la jodi a se nou poko konn idantite yo. Gen youn se O'Neal epi lòt la se yon sèten de Stevenson. Youn soti Grandans, youn soti Pòtoprens. Si w gade la, pon sa a li ka mezire nenpòt 20 mèt oubyen 25 mèt. Donk ou wè misye pase nan pwent lan li soti jis la. Ayiti gen nèg moun abitye mache anba pon.

Komisè Ronald Richemond li menm ki an dirèk, ki o dyapazon e ki avèk lapolis e byen ki mennen operasyon sa a kote genyen 2 bandi ki deja ki tonbe jan nou kapab remake la a. Kwa 4 chemen li krake, li krake avèk bri e nou pral pèmèt, nou pral pèmèt telespektatè radyo tele kalalou yo wè, wè bandi selon komisè yo ki tonbe yo men. Kounya la, nap kapab, nap voye, nap voye yon ekstrè aprè, men pou kounya la nou pap kapab puiske mòg la li deja deplase avèk yo, men nou te deja filme yon pati nan videyo a, ebyen nou pral pèmèt ke ou menm, ou menm ou wè, ou wè la. Fòk nou di, komisè a li menm ki dekrete la pèmanans kote ke yo fè konnen yo pap bay bandi legen, bandi pap gen plas yo nan vil Okay. Ebyen jan nap swiv oditè oditris radyo tele kalalou yo ebyen e se konsa sitiyasyon li menm li ye la nan 3 4 chemen nan moman nap pale a nap raple pou ou menm ki fèk branche ou menm ki fèk monte la sou rezo radyo tele kalalou a ebyen e jan ke nou tande a la ebyen e se 2 prezime bandi ebyen ki te vin e fè brakaj nan vil okay ki soti youn ki soti nan lwès gen youn ki soti grandans ebyen selon komisè a. e ki te vin fè brakaj nan vil Okay ebyen yo vin kwaze bab pou bab avèk lapolis nan echanj tir avèk lapolis selon komisè gouvèneman ebyen 2 ladan yo menm yo tonbe 2 ladan yo tonbe jan ke nou diw la nap pèmèt ke ou menm ou wè imaj yo aprè men pwiske genyen yon mòg finiyan ki deja pran e transpòte moun sa yo men pou kounya la jan ke nou diw la nap pral pèmèt ke ou. Pou swiv video a e bandi yo aprè selon selon komisè a men e pou kounya la jan ke nou diw la nou pral e jan ke nou diw la aprè nap ka pèmèt ke ou menm ou wè yo men pou kounya la nap montre w se kantite moun ki genyen la e nan minit nap pale avèw la se ke se se se chèche yap chèche pou yo wè si ke e zam kite lan men e e youn nan men bandi yo ki tonbe la. Ebyen e lapolis ki pèmèt kèk sitwayen kap chèche pou wè si ke yo menm yo retwouve zam ki te lan men e sitwayen e prezime bandi sa. E fòk nou di jan ke w ka gade la e pwent pon, pwent ki wè wap gade la se pwent kote selon komisè a bandi a te rantre nan yon lòt pwent, nan yon lòt espas ebyen li vin soti la, li vin soti la pou moun ki konn Okay byen. Moun ki konn Okay byen, ebyen nan pwent kote makèt Ka Oryòl la li menm li sitiye bò kwa 4 chemen an, ebyen se la ke se nan pwent sa ke nou ye, ebyen li soti nan lòt pwent lè w soti dèyè kwa, ebyen si w ta soti tou sou ansyen lokal ansyen delege, ansyen majistra defen Jean Gabriel Fortune. Vwala, se konsa sitiyasyon an li menm li ye, fòk nou di sou soti ke nou fon ti poz, sè ke genyen rès gaz la ki te. ki te la ak yon ti jan monte, ebyen se konsa ebyen sitiyasyon li menm li ye nan vil okay nan moman nap pale la. Ala, jan wap gade a la, se yon sitwayen kap chèche pou yo wè si yo jwenn zam ki te nan men prezime bandi a nan komisè
a.
Sak sal la janbe li menm. Nou kapab gade moun mase tout kote, tout kote la se moun, tout kote la se moun, ebyen se moun ki kanpe kap swiv, kap gade sa kap pase.
Hey kokobe!

Nou pral fè yon, nou pral fè yon kanpe videyo a, nou pral fè yon kanpe, men nou pral pèmèt ke ou jwenn e, ou jwenn yon ti ekstrè ou byen gade e moun e de prezime bandi sa yo selon komisè a jan ke nou tap di a, yo menm ki tap e, ki te vini. Wi jan nou sot tande la, nou remake lapolis nasyonal ap fè yon gran travay, nap bat yon gwo bravo pou tout staf lapolis sa ki deside pran responsablite yo an men pou retire peyi Dayiti nan sal ye la. M di mèsi a tout moun ki tap gade videyo sa, mèsi a ou menm ki like e pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la pou pa rate youn nan pwochen videyo nou yo. Paske tout sa ki gen rapò avèk Ayiti wap jwenn yo sou chanèl DGprod lan. Ou mèt fè nou konfyans, nap ba w tout verite e tout sa yo menm ki gen rapò ansanm avèk Ayiti, Ayiti kò aletranje nap ba ou tout sou chanèl la. Mèsi randevou se pou demen si Dye ve nan yon lòt videyo.